M pral di w yon grenn bagay. Dèfra tout lakizasyon dèfra se vrè. Pase mwen m pa konn kache peche m. Pase mwen menm lè m di w, lè m di w m sou brakiyè, m pa pè vrapè. Pa gen sa m fè m pa pale l. Konfeti zam lanmèd te nan tou zòrèy mwen, konfeti m te fin pale l yo blo yo fize m. Ale n prale. Ale n prale non pa gen nou youn ki vin pou rete. Ale n prale. Lè y ap di w, machin pral malpas. Lamò san jou pran n. Men kòman l pran n. Si m gen antèn sou ou, Ou gen de twa san mil dola sou ou e imediatman pou m rive sou ou pou m pran l? E answit? E answit? Eske sa rive de fwa? Pou ki sa w oblije pran l? Paske l son rich li pap ka. Tande, tande, tande, tande.
De fwa lè m oblije pran l, se game m ap fè? An majorite. Lè yon nèg aletranje, l ap frape di, yo tande li gen yon non, l ap frape di e l ap fè aktyalite. Sa yo fè? Yo ankadre l pou l pa kraze peyi a e sa k fè peyi Ayiti toujou, peyi aletranje toujou pwòp. Ou pa wè peyi Ayiti toujou sal? Kankou lè nèg la li menm l ap frape, kankou mwen menm, m se nèg ki gen kè nan men. Si m wè 10 moun parèt nan baz mwen jodi a la, yo di m jou malonje. Depi yè chodyè pa moute. Imedyatman si m pa gen yon dola nan pòch mwen, bato m genyen avè l pou m bouse chen. Yon dola rive ou non. Yon dola rive ou non. Ou di dèfwa e rimè. Dèfwa, non, dèfwa se rimè. Lè m di w dèfwa se rimè, m pral di w. Imedyatman. Sepandan, depòte a li menm, Carl Henry, sepandan depòte a gen gwoup gang li k ap frape, yo konnen se pa 400 mawozo ki fè tout bagay. Se pandan depòte a frape yo konnen e pa 400 mawozo ki fè. Ok, m pral di w. Imedyatman m gentan achte 3 moto remèt nan zòn nan. M gentan achte 3 moto remèt nan zòn nan. Ki 3 moto m achte? Se sòlda, se sòlda Kalanri yo, depòte a, ki pran moto yo antre nan vilaj. Pandan yo pran moto a antre nan vilaj la, lè ti pèp zòn nan vini, l ap plenyen bo mwen. Imedyatman fò m ka ba l 12, 13, 14, 15 mil dola pou l achte yon moto.

Kijan w di l? Li kmann de li l? Li kmann de li l? De frè l konn vin al wè la mò se jou l pa ka pran l. E vole l vole. M pral di w. Li kmann de li l konn kiyès ki la mò san jou. Pandan w tou wè m nan plèn nan. Ou wè ou, m pa konn si, m pa konn si w wè ki valè rak mwen pase pou nou vin nan non. Isi a la rele 10000 so. Anvan w antre la w ap pre 10000 so. Ou wè pou w pa ou wè pou ou wè pou w pa pre 10000 so sa ou wè pou w pa pre 10000 so sa fò nou al yo nou konnen w ap antre. Men depi nou pa konnen w ap antre imedyatman w ap antre la san lòd ou dwe pre 10000 so pou tout djòl ou kraze nèt an prensip.
Eske sa rive dèfwa polisye yo konn vin chita ansanm avè nou pou engarou? Non, tande, mwen menm, mesye, bon m poze nou yon senp kesyon. Ok, m pa, m pa di otorite konn vin chita avè m. Sa s on, sa s on, on kesyon nou poze m, m pap ka ba nou kras, eskize, m pap ka ba nou kras anyen enfòmasyon sou li. M pral di w, se gin m ap fè, se gin m ap fè. Pandan map fè game San yon bout chèf nan palè game mwen an paka mache byen San yon bout nèg a vès game mwen an paka mache byen San yon grenn dyaspora lòt bò game mwen an paka mache byen Si mal dezapwouve dyaspora Pandansetan dcpj mèt pranm Li paka mandem pou kiyès map travay non Bon nèg la wè zam mwen nan menm Le moman zam nèg la wè zam mwen nan menm map travay. Non man ou deyè la man se jou men la man se jou epi pranm. Alèz. Msye respè nan limit mwen respè nan limit pranm esi cheri. Ok mpral diw. On minit on minit on minit.
Men kote ou jwenn minisyon. Kotem jwenn minisyon mpral diw cheri. Mwen menm minisyon pam pa gen nèg ki ka konn kotem pasem jwenn li. M pral di w. Mwen menm s on nèg ki gran may. E mwen menm m ka di sa. Ou wè, ou wè materyèl m ap itilize nan baz mwen an, se pa tout chèf ki ka jwenn minisyon pou li. Bravo! Eskize, eskize. E, answit, answit. Ou wè? Pandansetan m di w, se pa tout nèg ki ka jwenn minisyon pou li. Mwen menm, mwen menm mesye m ka di on nèg sa.

Li ra pou touve yon nèg ou pa timoun zòn prensip geto isi a la w pap ka genyen m pral di w byen ou wè lè w ap fè genm mesye m ka di nou sa byen ou wè genm genm rete genm lè m di w genm rete genm gen nèg ki pa konn sa t genm lè w mafya w ap fè genm e pa pou di w denyè ran imoral non Bon se ou menm kap fè byen nan sosyete a lapolis pa itil anyen vre lapolis la pote non poteje manti pou mwen la poul kraze brize ok wi ye ok ki denyè mo mgen poum di
ok.

Eskize anh Premyèman kesyon Jerry Moa Jerry Moa ofri nou 25 mil dola bon grenn dola iks la mesye Eskize anh Pou nou fize Mez La fanmi Mez Tout la fanmi Mez nèt Yeah Pam di nou Nou di Jerry Moa Sa son politik kap mache nou pat vle devrale lè nap devrale Nou di Jerry Moa La fanmi Mez son gran la fanmi li nèt Nou pap anfas li Answit. Nou pran kòb la, nou boule l. Nou kanalize l. Nou bay mato. Nou bay mato. Answit, lè ze an vin cho nan men l, ze an vin cho nan men l, li pa ka kenbe l, li gen devwa avèk lanmò sanjou. Lanmò sanjou gen devwa avè l, e pa vre? Non, la mò sou ap sou sòl la anvan w la pou lwa ateri sou li. Bravo!
An m di nou,
e mesye, answit, nan yon baz 25 mil dola ameriken tonbe, yon baz gen prèske 400 nèg ladan, se pa García Vare? Kote García Vare la?
An?
Non García Vare se Jerry Moura. E pou menm kòb sa a, Kato al pale ansanm avèl li fils de kato. Yeah tout se fils action. Konnen fils de kato.
Bravo.
Konnen fils de kato. Li kato li mouri. An frè nou an. Li mouri. Kato anseye nèg yo. Li mouri. Answit lè fin ap pale pawòl la li di konsa gou sante de lamò san jou tout jan vivan de lamò san jou sa pa mache.
Lamò san jou voye misyon ba li di mwen menm se mawozo mwen menm si w bezwen m vin chèche m men pisin non. Men pwogram nan. Men frizè nan. Ok.
Zanmi m so ou poze yon bèl kesyon. Premyèman, premyèman, lamò san jou e gaspiyay. Premye e dezyèm. Eskize, answit, monnen an nou genyen l an kantite Nou gen monnen an an kantite. Antann yo mesye. Bèl fanm nan gen tatou. Kale moun la lwòz la. Souvan moun la. Am di nou. La vi joun nou la. La vi joun nou la. Answit. Answit. Answit. Eskize mesye. Dapre fomasyon nou gen mesye. Jodi a la. Depote galanri. Nèg la se bandi li pa wè non mesye nèg la gen dil kokayin pal lap pase anndan vilaj a m di nou answit map vin a non an pou nou trè pre non an chapem on ansyen on ansyen depite.

Nou poko men nou sipòte. Nou pa plen. Nou pa plen. Nou gen mouwèt pou sa. Radyo pa anlè anmwey. Radyo pa anlè anmwey. Radyo pa kraze. Answit map di nou. Masak nan Monsanjou te fè nan tranble a sa poko janm anyen. Nou pap pale. Ou wè sam di nou? Nou menm nou se milèt. Lè nou pran kou a nou fè humm humm. Nou plen nan kè nou. Nou plen.
Ou wè sam di ou byen? Answit. Nou. Answit.

Grenn mo sa mwen bezwenn nan men chèf lapolis la. Ye, li, non, kadachikò, patnè t mouri ki te chofè moto a misye te gen yon toris 32 bal, pnh, sou li, misye pote l ale nan komisarya men kadach 64 bal la li kenbe l men grenn mo map bezwen nan men chèf lapolis la eski li mèt e sou yon stasyon radyo lal pale poul di lamò sanjou se mwen menm ki met kalanri chèf Pandan kalan refize solda w la al pran zam lan e mwen menm ki kite zam lan nan men n pou l batay avè w. Ou wè sa m ap beze n klè.
E, e, depòte a gwen M4 nan men n. Depòte a gwen M4. M pral di w byen. Mesye, mesye, se pa chèf Se pa chèf ki batay, m pral di w, men batay. Men sa t son batay. Ou wè batay? Pase mwen mwen m etidye sa byen mwen m se pitit Jean Jacques Dessalines. Men sa t batay. Sa t Yeah. Sa t batay, sa t batay se po t batay, se konn batay. 1 milyon zam pa batay. Ou wè si kankou 1 milyon zam, ou wè si kankou 1 milyon zam te batay? Tankou mwen menm mesye nou konn sak 400 mawozo a m tap moutre nou zam wi. Answit nou pa djòlè non. E nou pa djòlè non. E nou konnen gen bagay ou wè. E nou konnen gen bagay ou wè. Nou pa djòlè wa m di nou. Nou pa gon peta sou nou. Nou pa gon peta sou nou. Meni. Anben. Apa afè la. Gen bagay pa tchòp. Ou konnen. Answit. Answit. Answit. Ou konnen. Answit. Answit. E si nap beze popilasyon zòn nan foti pale tou e nou kap di l. Non answit. Answit.

Kesyon Jeymo a la retounen sou li ankò. Lè Jeymo a fin ba nou kòb la pou nou touye la fanmi Mez la pou li a, nou ba l maton a. E pou menm kòb sa a, li di Lamò Sanjou ap fè it nan yon zòn, sa k Lamò Sanjou a? Lamò Sanjou vè kòm sova li, li di Jèn wa m se Lamò Sanjou, e m ret ba kiyè cho pou pa fè frape a. Li di Lamò Sanjou mèsi konn sa w ye a, li anfas nou pou kòb sa non blo pou li a, pou touye moun mezi yo mezanmi. Joe mo a. Famoza. Santo.
E ou wè pou jous kounya la, m ka di w, m ka di w men tout, men tout moun Jerry Moa arete sou dosye sa. Sou dosye lajan sa. Sou dosye lajan sa, ki bagay la? Sou dosye lajan Nonblow la m ka di w men tout moun ki mare sou dosye lajan sa. E ou wè moun ki mare sou dosye sa yo? Non pa di y ap lage vre. Pase misye fè nou konnen pouvra l nan bouda l. Misye fè konnen pouvra l nan bouda l, li gen pouvra nan bouda l li fè sa l vle. Men imedyatman, ou wè pouvra a mesye? Pouvra a son tonbe son leve. Pouvra a son tonbe son leve. Mwen menm, mwen menm. M se la mò san jou. M se la mò san jou. M toujou ka di yon moun sa. Ou wè mwen menm teritwa pa m lan, teritwa pa m lan se yon tè bimen. Se yon tè bimen. E, si w ta vle vin moute sou li mal, m ap kouche. M ap kouche kòm yon pon pou w pase sou mwen. Si w kapab.
Ok.

Apa sa k nèg yo vin fè sou Rara a, sou Rara Anperè Chango a ki se Ipolit. Nèg yo aprann ke yo arete 2 moun nan Rara apre 3 moun ki mouri a. Apre nèg yo fin arete 2 moun nan Rara, gen youn yo bat anpil, misye lopital. Yo pa konn si misye ap viv, si misye ap mouri. Men m ta swete. Pou chèf lapolis la konnen nèg sa yo l arete a inosan yo ye. E lè fini nèg yo arete yon rèn. Rèn nan k ap gouye nan rara a wi pou sen kòb wi. Konbe kòb yon moun ap gouye nan yon rara depi jedi pou ka lendi? Mil dola. Y arete rèn nan yo bat li anpil. Tout moun sa yo nan men dcpj. Men mwen menm dcpj pa konplis. Mwen menm mwen ka di konsa se depòte Carl Henry. Se depòte Carl Henry. ansanm avèk Jerry Moa epi Serge ki fèl sa san swit ok ou tande yap diw peyi peyi gen prezidan peyi gen minis jistis se isit se lòtbò menm tande yon bagay korona m pa konnen jan yo dil la ap touye moun nan peyi pou mwen nou pa gen kazèk nou pa gen azèk nou pa gen depite nou pa gen majistra gad kote nou ye nan yon forè. Si w tande gon depite, gon majistra, gon senatè e la mò san jou l ye. Malere a grangou e la mò san jou. Li touni e la mò san jou. Ok. La mò san jou. Ok kounye a la. Pandan se tan nou tande korona nan peyi a la ap bay pwoblèm nan la. Kote nou pase nou wè nou wè gon chato dlo pou moun lave men. Kote nou pase nou wè yon tiyo t gon bon dlo. Dat nap mande dlo la epa peyi pèdi nou wèm pou yo achte dlo la? Anben pa gen nan peyi a. Maman Sanjou.
Wi. Nou konnen ke gen katye ki konn gen chèf tankou.